Wè li mesye, wè l ki pa vini. Ala m te di l ki a uitè fòk li vin jwenn mwen. Men l uitè m pa wè l. Ta sanble l jwenn manman l. Y ap fete. Antoulèka m ap gade pou m wè. M ap gade pou m wè si y ap kite jounen an pase pou l pa vin jwenn mwen.
Sa e pa Andre? Aha, e Bondye ki fè m tonbe sou ou la? Kot sot al mouye w Andre, kot sot al mouye w m te ba w kout la? Se pa depi tann dat m konnen m ba w kout sik sandal pou mwen Andre, ou kenbe yo pa janm ban mwen yo sof a sandal mwen yo, ou vann yo? Men wi, m oblije di se vann ou vann yo, paske pou tann dat sa m konnen m ba w kout sik sandal pou mwen. Ou kenbe yo pa janm ban mwen yo. E sak pi rèd la ankò, ou gentan baw mwatye nan kòb la. Se lòt mwatye kòb la ou pot ban mwen la? Ebyen lonjel ban mwen non. Banm pran pou ou non. Demen maten m deja nan lari a la. Lari a frèt, lari a blanch. M pa fè yon goud. Mwen m panse lòt mwatye kòb la ou pot ban mwen la a wi. Kòman se rès mwatye kòb la pou m te pot ba ou a? Pou dat m konnen m baw kout sik sandal pou mwen. M baw kout sandal yo epi m baw mwatye kòb. Sandal ou nan men w. Mòtye kòb nan men w, epi w mande m pou m te pote rès mòtye a ba ou, Andre. W ap fin koud sandal yo w ap pote yo ban mwen, apre sa m ap ba w rès kòb ou. Lèfini tou, pale anpil sa a, se ou k vle fè l wi. Te kwè m te gentan di w sandal ou yo, m mete yo lakay la, m ap chache yo m pa wè yo. M pa konn si se chen k bwote oubyen si se rat. Te kwè m te di w sa deja. Bon, m deplase la a tande. An, se sa w ap mache fè, Andre? Mache vòlè sandal moun nan zòn nan? Ebyen pa gen pwoblèm. Wap kwaze a zògrann ou. Mwen menm ki di w sa. Ou gen pou jwenn la. Li fin koud sandal yo vann nan vann yo wi. Yo te di m li pat bon moun wi. M pa konn kòman m te fè yon afè avèk nèg sa. Oh, vwazen Leyen ou lakay ou wi m ta pral la. Bonjou wi koman w ye? Bonjou vwazin.
Ah ou konnen. Nou la. Nap fè efò. M wè manchèt nan men w. Ta sanble se sòti wap sòti la. Nan jaden w pral la? Wi anba wi map desann la. M pral gade si m jwenn yon ti po bannann pou m bay madanm lan pou lal nan mache. Woo.
Epoutan son sèvis m te bezwen nan men w la wi vwazen Leon. Kèt. Ta sanble ou pap ka edem non. Psst chabum fini nan biznis lan la moun ap pede vin achte chabum m pa genyen poum vann yo. Se si m ta pral tou pwal nan depo avèm anlè a pou nal achte 3 sak chabon wi kòmsi pwal edem pran yo epi pou edem debake yo ah ta sanble ou pap kapab non men ou pral nan jaden. Ooh Enben m pa wè l twò gwo pwoblèm non. M pral nan jaden an m pap rete. S on ti po bagay sèlman m pral dèyè. Men sa m ap di w. Si chabon an pa twò ijan, ban m on trant minit. Ou mèt ale, al met machin nan deyò prepare machin nan, nan mwens ke trant minit, m pral jwenn ou lòt bò a pou n al dèyè chabon an. Enben m pa gen pwoblèm non vwazen Leo. M ap ka tann ou wi. Mèsi anpil wi. M ap tann ou.
Kote w pral la Chantal granm mate sa a? Yè ou vin la, sa w vin fè la a jodi a? O, ou bliye? Se pwason an m t al achte pou ou wi. Yè aprè midi lè m retounen la a, tout rele m rele, tout frape m frape m pa wè pèsòn. Kounye a lè m wè l ap ta m te oblije ale. E pou wè maten an m retounen la a. Kot Riki? Rele Riki pou mwen. Di l m vini. Pou l soti pou nou ale. Men pwason an wi. O, ki Riki? Talè. te kwòt alarik yè aprè midi. Yè aprè midi, pandan w al dèyè prason an, m pran machin mwen m sòti, m kite Ricky deyò a ap tann ou. M di l li mèt ale lè w vini, li pa bezwen ret tann mwen. Mezanmi, tanpri pou mwen wi, pa vin antrave m non. Bon depi yè ou pran pitit ou w ale, lè fini maten ou vin chache l ankò? O!
Sa w ap di konsa a nèt? Kòman yè m pran pitit mwen m ale a? Bon yè aprè midi m vin dèyè pitit la, ou di l p ap deplase san m pa ba w prason an, mwen menm nan pwopòz bon kè mwen, mwen deplase m al dèyè prason an m kite pitit la la lè m vini pou m al avè l, kounye a w vin di m non m te kite pitit m te al a pitit. Jamè, m poko janm konprann sa w ap di m lan la a. Yè aprè midi m deplase m kite Ricky nan men w, kounye a w ap vin di m m te al avè l. Ah banm pitit mwen tande Anèt.
Oh mezanmi gade kòman moun pa mal pou yo antrave bon m di w yè aprè midi m pran machin nan m sòti m kite Ricky devan baryè a ap tann ou epi lè m retounen m pa wè l m panse se ou menm ki prann ki al avè l bon m te menm panse ou met pwason anndan an pou mwen lè m antre anndan m al chache pwason an m pa wè l. Tanpri pou mwen wi Pa vin antrave m non silvouplè m pa gen pitit on sèl pitit la m te gen li mouri. Erick pat menm vle menm. Erick pat menm vle poum pran pitit la poum potel ba ou. Men Erick pral lage nan jou yo la. Bon sam pral di Erick.
Avanse avanse Vini Vini vin sou mwen vin sou mwen swiv mwen ok swiv mwen. Kounye a fon ti kaso a gòch wi fon ti rantre ok kounye a avanse vin sou mwen avanse ou mèt kontinye ok kontinye konsa ok ok ou mèt kanpe la oh mèsyè gadon kliyan mèsyè bon sa w fè konsa kliyan epa m pa janm wè w epa w pa janm vin achte nan menm ankò. Bonjour Mesye Barthelmy. Bonjou.
Pou dat m pa or kliyan. Jodi an Esti vin fè m fon ti kòb la. Algun bagay yo deja batel me pa gen lari lari a frèt moun yo pa achtè esak fè nou pa wè wi jodi a la m pap pran anpil non 3 sak selman map pran. Ahh 3 sak selman wap pran enben pa gen pwoblèm nou m pa gen 3 sak la la son sèl sak m gen kanpe la. Men ou mèt fon ti tann m pral chache lòt 2 sak yo pote ba ou fon ti tann mwen la silvouplè. Lè fini lòt bagay ankò sa bon an moun ten wi kliyan ou konn bagay yo deja. Wi m okouran pa gen pwoblèm map tann ou.
Tande non, gen de sak chabon pou pote a met deyò a ban mwen wi. Lè fini m pa la va fè rapid lè vati a fè rapid. Men pran sak sa, pran gwo sak sa k deyò la, chaje voye sou do fè rapid. Fèm wè Leo a la. Tonnè epa misye ap tonbe bay may lè misye chaje yon sak chabon epi lap tonbe avèl wi kanpe kanpe leve leve an kanpe kanpe wap kanpe bon mwen kanpe se pouw kanpe bon mwen paskem pa konn afèw se pa mwen menm ki mete w la kanpe kanpe fout kanpe bon mwen aa.
Poukisa wap banm tout konsa yo. Charbon a lou wi. Fout fèmen danw fout fèmen bèk ou pote sa al met deyò a ban mwen fout potel al met deyò a ban mwen.

Metel nan machine nan.
Ta sanble m wèl pa kapab. Bon m al ede l. Eep mesye konpe la pa manyen sak la sou do misye non se pou misye chaje sak chabon an pou kòl epil voyel nan machin nan si epa sa map fèl kaka nan baba tou la se pa kou tande baton ou voyel dekwa ou pat ka voyel mwen kwè sa m ta pral fè w la mache. Ou devan pwal dèyè lòt sak la. Nou mèt tann mwen wi mesye dam, map vin kounya.
Mezanmi mezanmi vwazen an yo ko wè sak pase a la. Rete. Franchman m santi tout sanm tresayi epi tout pi cheve nan tèt mwen kanpe. Sa se pa ti nèg vwazin nan ki te mouri avan yè a la? E pale menm sa. Pa pale vwazin pa pale pa pale wi mwen se li wi mwen se ti nèg la pa pale paske bagay sa yo pa janm piti non vwazin e nou pa menm konn a ki kondisyon misye la pa pale je wè bouch pe.
Ou vin lakay la ou dim wi ou nan yon kay pou kòw poum baw Ricky poul ret avèw epi nan moman an bagay yo te vin difisil pou mwen m pran Ricky m mennenl ba ou poul fè 2 jou avèw Men Anèt ou mechan, ou mechan anpil. M te konnen w pa t on bon moun, men m pa t janm konnen si w te mechan nan nivo sa. Ricky di m ou tèlman ap maltrete l, ou tèlman ap fè l pase mizè, ba l kou nan tèt, di l vye mo. Li oblije pa ka rete l sove, li chache m epi l vin jwenn mwen. Sak pi mal la ou pran timoun nan ou voyel nan yon lanmèd danje pou lal peche prason poul pot baw manje pandan setan ou ka achte 2 grenn pwason ki kè ou genyen Anèt. Bon Ricky menm dim ou dil konsa pitit ou ki pitit ou ou ralel ou vann li pou gen lajan alevwa pou li menm pou pata bal okipasyon. Se mwen k fè erè a wi. M pat dwe janm kite Ricky la ankò pou m te vire pou m t al achte radòt praso pote ba ou. Bon m pitit mwen wi Anèt. M pap deplase la a san m pa jwenn Ricky non. M pap deplase la a san pitit la non. Ebyen Chantal, kòm mwen esplik w sa k pase a. M esplik w m te pran machin nan m deplase m kite Ricky la, m tounen m pa wè l. Ta sanble l pa tann ou, epi l pran wout la pou kò l. Li retounen kote l te jwenn ou an, Chantal, osi senp ke sa. Ok.
Bon l retounen kote l te jwenn mwen an, epi depi yè sa a m pa wè l. Erik ki gen kòb nan men l, li t ap ka pran moto, li t ap ka pran taksi. Pou depi yè sa a, pou l pa ta ko rive lakay la? Ta sanble okou de wout li gen kèk pwoblèm ki rive l, ou pa janm konnen. Oubyen tou l ka pase kay kèk zanmi ou pa konnen. Sa w ap vin di m la a? Pitit mwen se pou mwen li ye epi wap vin palem de li. Ricky pa vagabon non. Ricky pa yon timoun ki dezòd non. Sil te pran wout la l te vin lakay la l tap rive wi. Lè fini m te gentan di Ricky ret tann mwen la, Ricky pap deplase san l pa tann mwen vini. Se ouk pou banm pitit mwen. Enbyen ok sèm, men sa nap fè. Map pran machin lan poum soti, poum al gade sou tout wout yo poum wè sim pa jwenn Ricky. Pandan tan sa a ou menm, retounen lakay ou pou wè sil pa rive.
Vin nou bwaze, desann nou, vin ede m met sak chabon yo atè. Desann nou bwaze, fè! Jamè m sezi, jiskaprezan la m santi de pye m ap tranble. Apa kou sa la pou yo manje ti nèg vwazin nan mesye. Ti lokalite sa pa manke gen malfekte ladann tou papa. Pou byen di w vwazin, m te gentan konnen misye pa t pran lanmò sen. Mph. M te gentan konnen e te manje yo manje misye. Men a vrè di m pa t janm panse, pa t janm panse si misye ta pral soufri konsa. Pa t janm panse si e nan tout mizè sa yo misye ta prale. Humm sa fè tris wi sa fè lapèn gon pawòl m toujou tande ti fi m nan sak nan ernest 3 a gon pawòl m toujou tande lap repete li konn toujou ap di la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien ou konnen mwen m pat al lekòl tout lè lap repete l yo m pa janm konn sa l vle di epi yon bon lè li repete l epi m mande l kisa l vle di. Se lè sa a l eksplike m, li di m, Sa k fè mechan an ap ouvè kò l, mechan an ap simen latwoublay, mechan an ap fè mal, mechan an ap mete dlo nan je, mechan an ap mete moun nan soufrans, mechan an ap kraze, mechan an ap brize pasi pala, tribò babò. Sa k fè mechan an ka fè tout sa yo, se paske moundebyen yo kwaze bra yo epi yo pran de je y ap gade san fanyen. Wi vwazen Leyoo m dakò avè w, sa w di a se vre men m pa wè sa n te ka fè pou ti pitit la non. Ou kwè se ta joure l ta joure kèk granmoun oubyen nan kont li ta ale avèk moun? Poutan l pa t on timoun ki te maledve non. M poko janm wè ti nonm sa ap joure granmoun non e sitou manman l pa jwe avè l, manman l pa sitire l m pa wè kisa n te ka fè non. Non vwazin, ou menm ou pa t ap ka fè anyen pou misye men mwen menm wi. Gen bagay m te ka fè pou m te epanye misye de tout soufrans sa yo. Misye pa t ap menm gentan rive la. Misye pa t ap menm gentan al travay nan depo chabon sa m wè a pou y ap bat li konsa, pou y ap fè l pase tout mizè sa yo. Men m rate okazyon an. Se akoz de mwen ki fè y ap bat misye. Si m pa t fè lach, si m pa t ap tranble, si m pa t pè, m te fè sa m dwe fè a, misye pa t ap soufri konsa. Lè fini dènye konsèy map ba ou, wè sa n sot wè anlè a, kòm te gentan di w deja, je wè, bouch pe. Piga w pale sa ak pèsòn. Ou tande byen sa m di w? Woy!
Lè fini m te gentan di m pa di vwazin nan sa wi. Mesye! M te gentan di m pa di vwazin nan m wè pitit li ap travay nan depo chabon anlè a wi. Hum hum hum non vwazin, m pa konseye w al di l sa non. Paske sa ka pote annui wi. Li pap bon pou ou non si w al di sa. Mwen menm tou m te vle al di l sa. Men, kòm bagay yo gentan fin pase. Si se pou mouri, ti nèg la gentan mouri deja. Se manje yo manje l, epi yo fè l tounen zonbi, yo fè l al travay nan depo chabon an. M te vle al di l sa tou. Men bagay sa a, li pa piti non. Li ka pote malè wi. Antoulèka, si w vle koute m, koute m. An non, ann met chabon yo atè.
Wi Arya. Kafe a prè wi, e li m te pot pou w la a wi.
Li bon wi. Kafe a bon wi jodi a la a. Ki mirak? Jodi a ou resi bon m yon bon kafe. Kafe a fò. Oh epa m pa tande Ricky li te kite w dòmi? Li pat fè bri nan tèt ou ankò yèswa? Non, li pat fè bri ankò non. Ou te di m pou m degaje m pou m te fè l pe. M te fon fason m fè l pe wi. Bon, sa w fè l la menm? Di m non. Enben tonton al gade pou w wè.
An ou mare bouch li? M te gentan konnen wi, m te gentan konnen w pa tap touye l wi, m te di w koupe tèt li, men m te gentan konnen w pa tap koupe tèt li vre. Ou sonje m te di w m pa t ap kenbe misye pou anpil tan bò isi a? M pa gen kote pou m met misye la. M pral koupe tèt li la a wi. Mete l deyò mwen. Mete l deyò mwen epi pran ti bokit nou konn met san an, met misye sou chèz la epi al dèyè pon y a pote ban mwen nan salon an. Fè sa m di w la.
E, e tonton m pa tande non. Sa w di m pou m fè a? O,
Ou sur ke ou pa tande sa m di w yo Aria? E vre wi tonton m pa tande sa w di m lan vre non. Si se tande w pa tande pa gen pwoblèm m ap retounen di w li ankò. M di w konsa m ap touye Ricky jodi a. Al mete l deyò nan kaj la pou mwen, mare l mete l pandje sou chèz la sou vant epi mete bokit san an anba kou l pou lè m koupe tèt li pou san yo pa tonbe atè pou m ka rekipere san yo. E sa m te di w m ap touye Ricky jodi a m p ap kenbe l. Kounya w tande kounya wi. Wi, m tande wi tonton. Ok.
Lè w fin mare misye sou chèz la, antre anndan an pran ponya a pote ban mwen. M ap tann ou nan salon an.
Saw wè cheri, saw konprann nan sa Chantal esplike nou la, mwen m paka konprann bagay sa a non.
Bon, daprè mwen menm, matant lan gon bagay lap kache. Paske si Ricky te vin la, Ricky tap rive. Pou on timoun fè tout tan sa nan lari, li vann pwason, epil chache, li jwenn kot manman n ye epil vin jwenn li. M pata kwè pou la. Kouri ki t ap vini pou l ta pèdi. E menm si s on bagay ki te rive l nou t ap konnen bon pou tout tan nou fè ap chache hein pou valè chache m konnen nou chache Ricky pou n pa janm jwenn li e kòmsi s on timoun kannik rete l disparèt bon Chantal sa m ap konseye w Map konseye w pran yon avoka epi voye yon manda bay matant lan paske nou pa konnen sa Ricky devni nou pa konn sal fè a Ricky e sitou l pa tap byen viv avèl. Wi Chantal, sa marim lan di a se vre wi, la pat kesyon sè pat kesyon fanmiy non, e jan wap esplike nou la manzè pa yon bon moun, e sitou ou sot di nou konsa ke Ricky di w konsa, li di li gen pwòp pitit li, li ralel li vann li. Fòk ou pran sa o serye wi Chantal. Mezanmi kisa pou m fè m pa gen rele m pa gen reponn tout chache m chache pitit la m pa jwenn li bon kisa pou m fè mezanmi m pa konnen kisa pou m fè non. M pa kwè se kriye a ki solisyon an la non Chantal, se mete fanm sou ou pou chache pitit ou. Pou fon pitit, pou redi avèl pou soufri avèl poul rive nan nivo sa epi se konsa mechan an soti poul gaspiyel nan men w Non, sa pa ka fèt. Men sa nou pral fè, n ap akonpanye w, n ap pran avoka, epi nou pral nan komisarya a, n ap voye yon manda bay matant lan. Se vre ke m konnen se levanjil ou ye, men pa gen lechwa, ou oblije sèvi a manzè, ou oblije pran chemen lajistis pou jwenn pitit ou. Èske w dakò? Wi, m dakò.
Men ake lajan m pral pran avoka paske m pa gon goud nan menm e peyi sa depi w pa gon goud nan menw pa gen moun k ap okipe w pa gen moun k ap ret sou ou m ta byen renmen voye manda a ba li vre men m pa gen lajan. Ah ou pa bezwen okipe w Chantal n ap jere tout bagay se paske nou wè w s on bon moun wi ki fè nou chwazi ede w. ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm nap jere tout bagay. Gon kesyon ou pa janm poze nou depi lè w antre la, nap tann pou poze nou kesyon sa ou pa janm poze nou li. Ou pa remake fwaye a pa gon timoun ladann? Ou konnen nou marye, ou konnen Maya madanm mwen, men ou pa janm poze kesyon pou di eske nou gen timoun, konbyen timoun nou genyen? Menm lè w pa poze l, banm eksplike w, m gen 10 zan depi m marye a madanm mwen, tout sa nou fè madanm nan pa janm ka ansent. Nou pase mezi se ka doktè k genyen doktè di ni mwen ni madanm mwen pa gen anyen men nou just rete nou pa ka gon timoun nou depanse kòb pasi pala nal nan jèn nal nal sou la montay nou bwè remèd nou fè tout sa yo di nou fè anyen pa janm mache nou konnen enpòtans timoun Nou konnen se pa tout moun Bondye bay favè pou yo gon timoun. E lè yon moun gon timoun, li dwe gade sa gwo, li dwe gade sa chè. Mwen e ma madanm mwen, nou gen dizan depi n ap soufri pou yon timoun. Men nou pap dekouraje, nou pap bese lèbra. Tankou jan nou di w la, n ap akonpanye w nan tout etap yo. N ap pase pa mwayen lajistis pou n wè si n a jwenn timoun nan. Se pa prete n ap prete w, ni se pa eskonte n ap eskonte w. N ap jis fè l onon de Bondye w ap sèvi a. E anretou li menm, nan konpasyon li, nan amou li, nan gras li pou fwaye nou, si l vle, paske nou pa ka pase l lòd, l a beni nou avèk yon timoun nan fwaye a. N ap fè sa pa lafwa. O, evre?
M pat konn sa non, m pat janm konnen si n potko gen timoun non. Ke Bondye nan amou li, ke l fè nou gras, ke l beni nou ak yon timoun nan fraye a, pa twò lontan. M deklare sa o non de Jezi. Amèn!
Nou resevwa l o non de Jezi. Enben, ann kòmanse fè aksyon nou la. Nou prale kot avoka a wi. Nou pral pale avèk avoka a. Ann al prepare nou nou.

Gon bagay m paka konprann kijan fè misye pral mouri men m rele l pa rele l pa kriye li pa mande padon li pa di fè l gras. Li pa konn sil pral mouri non tonton li pa janm tante anyen nan sa nou di yo non depi yèswa m mare jel poul pa wè Epi m met on gwo bout twal nan bouch li pou l pa pale. Lè fini ankò, m mete chiklèt nan chak zòrèy li yo pou l ka pa tande sa n ap di yo. E sa k fè w wè l pa di anyen an wi tonton. Li pa konn si l pral mouri non. An ok, byen jwe. Se byen sa. Bon travay. Eskize m wi tonton, m pral di w on bagay la a pa fache non. M t ap di w konsa pou w bay Ricky chans lan. Menm jan manman m te pote m vann ou an, ou te ka touye m ou pa t touye m. Ou te mete m la pou m fè manje pou ou pou m te ka rann ou sèvis. M t ap di w konsa fè l menm jan pou Ricky tou. Pa touye l, kite l la pou l ka rann ou sèvis menm jan avè m. M konprann sa w di m nan vre wi men dezole. Fò m touye Ricky. Fò m pran san an paske m ap bezwen san an. Fon ti ekate pou san an pa vole sou ou. Sa kap pase konsa? M santi gon lòt prezans la wi. Nou pa pou kò nou non Arya. Gon fòs etranje k fèk rantre la.